Hello, hello, hello guys, welcome back to my channel Koman nou ye, koman nou ye Mwen kontan wè nou anka ou sou chanel mwen an Jodi an la ke mwen pote yon ti resèt pou nou Kote ke mwen pral Fè yon ti manje pou mari mwen, epi mwen di yon ti sandwich, mwen di banm pataje l avè nou pou nou kapab wè ou menm ki vle fè li pou ou kapab fè li lakay ou. Jan n ap gade a la mwen genyen ti òldòg mwen rache, piman dous, wouj, piman vè, epi mwen genyen Mwen genyen zonyon, mwen gen piman jaune. Nap gade la mwen genyen la vache qui rit, fomaj lan mwen pral sèvi youn ladanl. Nap gade la mwen genyen black pepper mwen pral sèvi ladanl. Mwen genyen 3 egg ke mwen pral use, 3 ze. Nap gade la mwen genyen mayonez sa ke mwen pral use ke map bezwen. Nap gade la ke mwen genyen hot sauce. Map peze yon ti kal ladan l. Epi map pral fè sandwich la nan bread sa ki rele bagel. An nou rete swiv avèm. Map mete yon ti bè, yon ti badè. Pa kenbe recho a sou twop volim. Nan yon lot ti, nan yon lot ti pwen lan mwen fè li paske mwen pral. Pase sa yo nan bè a, pase nou konnen kòman zonyon ye epi piman an tou fòk li fè yon ti kuit, pase sa nap fè a kuit, jan nap gade pa dèyè ke mwen gen èg mwen kap bouyi, nap avanse ke map mete yo paske pou pa mete yo vrèman vre tou kri nan sandwich sa ou pral fè a. Map kite sa sou dife a pou yon bon 15 minit. Lèm fin fèl konsa, map genyen poum kouvri li epi mwen desann dife a poul ka jis retire, nou konnen koman piman dous ye ni onyon koman yo ye lò manje li san li pa menm fon ti chofe. Ok, jan nou kapab wè a, yo tout nan chodyè a la, map fon ti kite li sou dife a. Ok mes amour, jan nou ka wè a, nou wè jan m te mete l la, se pa menm koulè ak la. Li gen yon sant l ap voye la mes amour, li santi bon, m pa bezwen di w. Kounye a li gen tan prè, kounye a la m ap vini, mwen pral kale èg mwen pou m kòmanse montre nou tout bagay. Ok, jan nou kapab wè an, depi ze w fin bouyi, Ou kapab met yon ti dlo frèt pou ka kale l pi byen. Ok mes amour, men li, ze mwen fin bouyi epi mwen kale l. Kounya la, n ap antre nan mitan travay la. W ap bezwen yon bagay konsa pou ka peze èg lan oubyen si w vle ou ka gen yon kiyè, depan de fòs ou men si w gen youn konsa l ap pi bon. Pase depi w peze sou li, li tou ede w. Ok, travay la komanse. Lè m premye eseye fè li, pa pè di nou sa mè zamou sa se resèt pa mwen. Um, se mwen menm ki eseye fè li avan, epi lè m premye eseye fè li. Oh my God, li vreman gou! Se sak fè mwen toujou fè li, mwen konn fè li an 2 fòm, mwen konn mwen gen plain one mwen konn fè. Plain one nan sa vle di mwen pa mete zonyon, lòt ti bagay ladan mwen jis fèl simple. But sa mwen te jis di ban mwen fè sa pou nou. Yon lòt fwa ma fè plain one nan pou nou. Ma profite di ou pa bliye al eseye fè li ok. Epi pa bliye share li avèk yon lòt moun. Yon zanmi ou, yon fanmi ou, chè li, epi fè li lakay ou eseye l wap banm nouvèl. Ou menm ki rantre lakay mwen pou la premyè fwa, map mande ou pa bliye ban mwen yon like, kite yon kòmantè, epi share videyo an pou mwen. Abone avèk chanèl lan pou ka jwenn tout videyo mwen lage yo. Ou menm ki deja la, mwen di w mèsi paske ou toujou rete fokis avèm nan chanèl lan. Ou pa lage m yon may. Ou se yon vrè zanmi, yon bon moun ou lakay ou. Ok, je nou kapab wè an, èg mwen fin. kraze an bon kreyòl, li wè li, l ap tann tout lòt bagay yo. M men li, mèzamou. M men li. M men li. Kounye a la, mèzamou, mwen pral pase nan yon lòt etap ki se sa nou te wè m ap fè a, ki genyen tout, ki genyen ti ol dog, piman dous, piman pike, ti zonyon m ap aplike l ladan. Ok, nou ka wè mwen aplike l ladan. Kounya mwen pral mikse yo. Mwen mikse yo avèk yon gwo kiyè. Jan nou kapab wè a mezamou, mwen pase, mwen pral use yon ti black pepper tou piti. Nou kapab wè, mwen pa mete twop. Map mikse. Tout sa mwen mete, map mikse l malgre apre mwen pral kontinye mikse l. Mwen te bliye di nou sa, rezon ki fè mwen pa mete sèl ankò, se paske mwen te mete yon ti sèl bouyi nan dlo ke èg la tap bouyi ya nan dlo ze a tap bouyi ya mwen te mete yon ti sèl bouyi ok kounya la mwen pral use hot sauce map use li nan bouchon an gen youn ki pa gen bouchon ou kapab use li nan kiyè mwen pa vle mete twòp mwen vle gen yon mezi pou li paske se pa tout moun ki renmen piman Si ou pa gen hot sauce lan, ou kapab use ti piman pike, ti piman vèt ou, ou lave li, ou rache li, ou fèl, ou mete li depi lè ou tap chode ni zonyon an, ni ti hot dog la. Ok mes amours, mwen pase nan la vache qui rit m ki se yon fwomaj ke m renmen anpil, nou anpil Ayisyen nou ka konnen li, epi mwen konnen nou renmen l tou, mwen renmen l, mwen map sèvi yon sèl grenn. Map jis youz yon sèl. Ok, kounye ala map mikse tout bagay yo ansanm. Ma pwofite di ou menm kap gade videyo a, pa ezite al eseye li, wap tounen bak, vin banm yon komantè pou dim jan l bon. Si ou pa gen lavach ki ri fomaj la, ou gen dwa pa chwazi mete l tou. Mwen menm mwen mete l, se pou l ka ba li plis gou, ou ka chwazi fè selman veri senp ou jis sèvi l. Jan nou ka wè a, mwen pral use. Mayonèz, m ap mete yon kiyè avan pou m wè kijan li look. Eske li jan mwen vle l la. Si li poko rive, m ap mete yon lòt. Pase sa depan de kantite èg ou sèvi a, kantite èg w ap use la, ok mèzamou. Ou gen dwa fè afè w avèk yon sèl grenn ze, si se ou menm sèl. Wè, sa vle di mayonèz la bon. M pa dwe mete twòp pase sa. Paske li gentan gen fwomaj ladan l. Epi pou l pa twòp nan men nou. Men li mèzamou jan n ap gade an. Èg salad mwen prè. Sa se yon èg salad ke mwen pral mete nan yon bread pou m fè sandwich. Men li. Li prè. Nou ka kòmanse goute l depi kounye a la. Ok mes amour, jan nap gade a, mwen te gentan toste bread mwen, epi mwen te lave men mwen, mwen pral selman bezwen aplike li poum ka montre nou tout bagay. Mwen ouvè bread la, epi mwen pa bezwen met cheese anko paske mwen gentan gen twop cheese ladanl. Mwen toujou di nou sa, anpil cheese pa bon pou nou. Nou ka wè jan ke m ap fè l la. Mwen pa mete mayonèz nan bwèd la ankò, se paske li gentan genyen l. Ou menm si ou vle ou ka mete l, mwen menm mwen pa vle twòp mayonèz. Mwen jis pa mete anpil ladan l. Kounya mwen kouvri l. Kontande a afè ou pare li bon. Ok mes amour breakfast la pare jan nou ka wè a m fon ti kal dekorasyon tou piti paske ju an moun nan pral pran an ou byen sa depan de ou menm ju pral pran an ou byen ji ma ou pral pran an li match avè li m fè yon ti dekorasyon tou piti tab la pare mes amour son sandwich li ye. Nou pral degaje nou. Mwen di w mèsi avèk chak moun ki te pran tan yo pou yo gade videyo a. Pa bliye kite yon kòmantè, ban mwen yon like. Epi pa bliye pou subscribe avèk channel la pou ka jwenn tout ti videyo m lage yo. M se anti stress nou, mwen renmen nou anpil. Mwen gen yon lanmou Rosie pou nou. Mwa mwa mwa. Bye!